Jou fèt Pak la rive, Jezi Kris envite disip yo ann al manje.
M ale avèk yon moun ki pa bwè dlo sikre, ki pa manje pen chèch.
Sa yap gen mèt?
Nan tan grangou sa, kounya la, menm chen lan chante alelouya, tèlman grangou parèt. Kòm ou wè depi talè a, n ap jape nan tanp lan, M gentan sispèk se grangou nou grangou. Bon kòman nou fè visye konsa. Mwen poko sèvi nou pou nou gentan ap manje manje yo.
Mèt! Poukisa yo kote sal sa ou mennen nou?
Sèt yn vrè bèl kesyon. M pa vin fè moun yo kouri la non. Si tit fwa Nou wèm mennen Nou Yon kote konsa Men depi sou fèm figiw Li pa pwòp E la m oblije mennenl.
Ok mèt. Mèt, m tande la pou mèt bay efeksyon.
Bagay sa wap dim nan. Lèm tal lèm tal nan kou sa nan lekòl wap dim nan. M te diplome. M te pou etid mwen.
Mèt, mèt, epa m tande w te lan krèy yèreswa. Bagay sa wap dim nan. C'est une vraie belle question! Bagay sa wap di mwen se yon bagay ki vrèman bon anpil. Wap fè kaka pa vre. Men, mèkredi si Dye vle, nap desann an Ejip, nou bal nan anko koukre. Eske nou dakò avèm? Mèt, Bagay sa fè diskisyon depi an Galile rive jis a Jerizalèm. Bagay la pwèl ak rèy sa. L'ap fè diskisyon anpil. Tout pèp la nèt kòmanse goumen. Len ap bat lòt yon lapò èk sèy. Mèt sa men konprann bagay sa pi byen wi mèt. Bagay sa pou nou mèt.
Bagay sa ou tande y'ap pale a. Sa son bagay ki vrèmn bon anpil. Lè w al nan. Jovenel 3 vèsè 17. Yo bo w al fè bagay sa. Lè w pase lò pwen Ezayi 11 vèsè 8. Yo di si w pa fè bagay sa. Li pa bon pou memwa w. E m panse tout sa mwen di yo. Kenva kenbe yo nan bra tèt nou. Ebyen mèt, m te wè yon nèg ki t ap anseye nan Galile. Li t ap di lapwèy bay kansè, èske e vre? Non, li pa bay kansè. E vre mèt. Li bon lajwa, li fò gen lajan. Si w pa gen bagay sa lakay ou, ou p ap viv. Ebyen mèt, m ka bat tabouret la chak jou?
Depi w leve, ou dwe annafè ak bagay sa. Mèt, ki lè w fè di w lè a vin kochon, mèt? Tankou ou menm, li pa t janm fè manje lakay ou, e nèg yo pran pou w ap vin fè visye. Ki jan w fè grangou konsa? Ou pa al chache dlo pou w mwen nan lari a?
Mwen beni men la ti misye ou t fem visye ou t k remet. Malè a moun kap jou remet la pou madichon va swiv ou.
Ebyen mèt, kisa pou n fè nan ka sa mèt la? Bagay sa yo kisa pou n fè pou yo menm? Ebyen, mèkredi si Dye ve, nou pral al an Ejip, nou pral priye pou nou te ka gen plis fòs. Pou nou te ka fè kisa mèt? Afè lapè nap pale a, afè kreye nap pale a pou n te ka al gen plis pisans ladan l. Mèt, madichon toube sou ou, e sa wap toube nan vòlè kabrit ou mèt. Se kabrit la ki fè m te vòlè l. Loral, nan. Jovenel 2, Vèsè 8, li di si w pa vòlè kabrit, lanmou p ap sove. Ebyen, Mèt, anvan pou tout bagay fini pou nou ka ale a Jerizalèm, paske pèp yo ap tann nou wi pou nou ba yo manje, ou konnen y ap mouri grangou, e konsa yo ye yo visye anpil. Mèt, Ebyen, Mèt, kisa n ap fè? Ki manje n ap ba yo menm, Mèt, lè nou rive a Jerizalèm? Yon dènye priyè m ap di nou pou tout bagay fini. M ap di nou konsa, apre mèkredi lè n sot nan krèy la, Jedi! Nou pral pase al vòlè tout bagay ki pa pou nou, pou nanm nou va sove. Èske n dakò ak tout sa m di nou an? Wi, mèt! Anben, ann bese tèt nou pou tout bagay fini.
Alelouya! Mèt, e wap vin vòlò kabrit la sant lan tou ret sou ou.
Anben, mèt, m ap achte yon papye pou ou, mèt.